Oh Dalunda oh bondye gad yon rèv sa se pi vye rèv m te ka fè pou mwa sa wi oh pou di sa son pwofesi ah m tap tiye Philippe sa tonè kraze m tap fè lè ki yon katouch genyen ouff. Menm si se pa vre, men rèv sa di m fò m sou menm wi. Dalunda, A nou de, m pap kite grapyay vin nwi maryaj mwen mwen menm. Bon, jodi a fè m ak ou Dalunda travay la wi. A non sa pa senp. Bonjou tout moun. Direktè a vire lè fèt filozòf la. L ap fèt nan sware kounya, akoz preparasyon ki gen pou fèt yo. Kidonk ap gen plizyè chanm k ap pre. Fi a pa, gason a pa. E, tanpri mezanmi, alkòl pa ladan l.
Men mèt, e si m mache ak mennaj mwen, m p ap ka mete l nan chanm mwen? Non ou menm, e fèt dè mò pou w tann, paske jan w lèd la, e sèl zonbi k ap ka ranmase w.
Papa, fèt filozòf la e pou dimanch wi.
O, e vre pitanm, m bliye zafè fèt sa nèt wi. Wi papa. Fòm ta achte yon bèl ròb wi.
Pa enkyete w pou sa cherim. M gon bèl ti ròb pou ou.
Oh evre papa ou fè ti kèm cho wi.
Wi pitit mwen, se ròb sa manman w te mete lè fèt filozòf nan lekòl li a. Humm nou te pase yon nwit ki te vrèman agreyab. Nou te pase yon bon moman ansanm.
Ouff! M pa ka tann sware fèt sa. Epi anplis, papa m di m li te pase yon bon sware ak manman m jou sa. Kisa yo de te fè de bon konsa? Antouka, jou sa esansyèl pou mwen. Fò m ka avèk Johnny. Ouff! Si m te gen telefòn, m t ap rele l pou m konn ki pwojè l pou sware a, men domaj. Lorvens, ki mirak nou kwaze pitit? Sa fè kèk tan nou pa wè wi.
Evre wi Jasmin, m pat konn si te resi non pitit.
Oh, m la depi 3 semèn wi. Se bò ka Johnny an mwen rete kounya.
Oh evre, se byen wi.
Lorvens, Apa w vin bo gason?
O! Sa vle di, m te lèd Jasmine? Non, se pa sa m vle di. Men lontan w te tankou yon ti kokobe. M pa t ap wè bote w. M pa bezwen wè. Tifi yo ap manje w deyò a.
Ki bo sa pitit, kokobe tankou m?
Hum. Ou dakò pou m fè w kite l? Èske w toujou ret menm kote a?
Jasmine, m pap ka kite idantite m koz se fason m ki fè m moun menm si yon moun ta gad sa mal. Oh oh! Gade l toujou rete menm jan an. Jasmine, m rive ok, m pral manje pou aprè m k al nan bibliyotèk.
Ok granmoun san dan.
Dalunda, m pa ka wè w tris la menm non bebe.
Ouff, se lakay mwen ki manke m. Hein, pa di m ou sonje vye gason ou bay pou Luc la?
Eyy Philippe, gen respè pou li. Li pa yon gason pafè se vre, men sa pa anpeche m rete madan marye l ok.
Ok madam eskize m ou vrèman enpòtan pou mwen Oh madan Luc men yon ti pay nan cheve w wi ban m retire pou ou. Men ki bagay sa! Sa n ap regle la? Oh non mesi sa w wè e pa sa non. Dalunda, m ap pale avè w aprè ok, kounye a ban m règle ak patwon lan. Bon ou menm, sa k pase w? Di m sa k pase w? Ou vle pran pòs mwen an? Ou konn depi kilè nou renmen? Se pa t madanm mwen ki te la, nou t ap save w non san rense wi. Pa manyen l ok, sinon m ap manyen w. M ap tèlman manyen w, m ap manyen w anpil baz.

Cheri, panda pran yon ti plezi jou fèt la wi kèm.
Ah non Ida, ou pa ladanl, sa se sware poum resi fini ak Daline, m pral byen pase avèl cheri, pandan lap plenyen pou manmil ki kite kay li a, sa se lè poum tou fè tonton nwèl mwen pot kado pou li.
Sa bon wi, men sèlman, pigaw rate pou sa non.
Rate? Se plim mwen ye? Oh Dan e paw te la, ou pat ka al lakay ou?
Mwen te la wi, mwen te bliye yon bagay. Oh freo, mwen gen zen pou ou wi. Humm, fè atansyon Dan. Ah, se bon zen wi, mwen tande Johnny kap fè plan poul kase Darline jou fèt la.
Papi, ou trouve m bon nan rob la?
Waw, pitit mwen, ou vrèman bèl. Oh, ou se pòtrè manman w pou jou sa wi. Li te vrèman bèl tou.
Mèsi anpil, papi. M ap vini demen maten, oke, koz m ap tou dòmi lekòl la.
Oke pitanm, vini m al ba w telefòn ou an. Fèt la sèlman wi aprè map pranl.
Mèsi anpil papa bye.
Pa enkyete w big man, wap byen touche. Ok ye rasta mache konklu.

Humm merci beaucoup ou menm tou cheri.
Oh ou vreman waw wi bebe kote w achte bel ti rob sa ou kraze seremoni an plat wi.
Pou manmanm li te ye e se mwen ki metel kounya. Cheri bote w fem timid poum gade w wi.
Mèsi boo, kòman ou ye?
Mwen byen wi chouchou e ou menm.
Byen wi bebe.
Bebe sanble jodia se vini ou vini pou tuyem oh ti glòs la fè ti bouch ou anvi limen wi cheri waw m anvi devorew.
Bonswa pijon m yo.
Ida, Mèsi wi, m t ap byen pase ak madanm mwen la. Ou deranje m wi. O, gadon bèk. Mèsi wi Johnny, ou gen pou bezwen m.
M pa regrèt ou non Ida.
Oh bebe ou pat sipoze fè sa byen ke m te byen anvi l ale men m pat konn si w tap rive sou li konsa.
Pa enkyetew cheri e soumoun yo soumoun konsa wi. Cheri wap domi lekol la?
Wi boo e ou?
Non bebe m pa ret twò lwen la non. Eske wap dakò pou vin dodo avèm aswè a cheri se sèl mwayen poum ta santim byen.
Non Johnny, papam konnen se lekòl la map dòmi.
Cheri, direktè a pa pran lis moun kap prete yo avèk sak prale yo, si w pa fè sa bebe se ou k pa vle, silteplè cheri.
Ok bebe, m dakò.
Yo lovens, jan m te panse bagay yo ap ye a, e pa konsa non, m gentan peye mafya wi.
Oh, kòman sa frè m? Hey, lovens, Joni se lakay ou li planife bagay la. Kontan yon fason pou nou kraze sa wi. Hum, ok, mwen gen yon ide frè m. Alo? Alo? Widaline, Se papa w. M ap vin chèche w a onzè oubyen onzè edmi. Ou pap dòmi ankò, oke? Ou tande sa m di w la, Daline? Ou byen tande? Depi w tande machin nan fè penpenp, mete zigòt ou silvouplè devan machin nan mwen.
Johnny, Mwen vrèman dezole. Ou te planifye pou n te fè yon ti moman pale lakay ou a, men se pap posib cheri.
O, kòman sa bebe? Tanpri, pa fè m sa Dalin. Tanpri, jodi a se yon bèl okazyon pou n ansanm, oke? Okazyon?
Okazyon?
Wi bebe pou n chita ansanm san siveye pou n alèz nou bebe kòm si se te dènye jou nou tap viv nan lavi nou.
M anvi sa tou bebe.
Si se pou n sèl cheri gen yon lòt chans wi. Ok pa dèyè presbitè a pa dèyè nèt la wè la gen yon ti chèz la cheri la pa janm gen moun nap byen relax nou cheri nap pase yon bon moman.
An al non bebe. M anvi reyisi yon bon sware tankou manman m paske papa m di m li te pase yon bon nwit.
Lovens, Nou gen chans wi, n ap toujou ka egzekite plan evazyon an.
O, Dan, sa bon wi. Ok, chèf. Bon, li lè wi pou m al dèyè Dalin. M tande l ap di dòmi, poutan m pa p riske yon bagay konsa. Hum! Pou kòk zepon fè sa ta mele sèl ti zepi Mayil la. Bebe, nou gentan gen 20 minit la wi depi nap pale. O, m pa wè lè tan pase non. Hum, sanble se paske m ak ti boul sik mwen an.
Ti boul sik ou? Si se pou sa ou pa konn gou lanmou. Ou goute m deja bebe?
Pa di sa bebe, depi sou gou lèv ou m konn tout bagay. E ankò bebe, papa w ap vin dèyè w talè wi, M rete selman 30 minit pou sware sa.
E kijan ou konte fè sa papi?
Jis kite m gide w mi amor.
Bebe nan kijan pè.
Pa enkyete w ti cheri doudou. Moun pap vin la ditou. Bebe waw ti kò w vrèman pafè. Ou gentan fè sèvo'm ap danse laviwonn de li devan sa'm wè la wi cheri. Ann kòmanse rive pi lwen.
Evre bebe, fè sa w vle ak mwen.
Bon, di m non, sa n ap fout regle la? Men, ki tire sa n ap regle la?